Bonjou, bonswa, sa pa depan de ki lè w ap gade videyo sa, non pa m se Jackson Jean. jan nou kapab konstatel la e jodi a se premye jou show Haitian show nou gen yon bèl demwazèl avèk nou e m panse ke tout moun konnen l e 50 pousan e popilasyon ayisyèn kap viv nan lakou chili konnen aktris lan jodi a se yon plezi pou nou pati avèk aktris la nan premye okazyon Youvnika. Koman w ye? Pale a piblik la. Bonsoir Mesye Jackson. Bonsoir. Ak Jezi mwen trè anfòm. Map salye chak grenn fanatik ki pwal gade show sa a. E mwen byen kontan paske ou te envite m nan show an. E byen an nou rete swiv, an nou rete tann kesyon yo. Mwen vrèman satisfè. Ok.
Youvnica, jodi a se ou menm. 4 premye atis ki patisipe nan show a. Show sa li prezante pa Jackson Jean. Jodi a Youvnika nou pral poze w kelke kesyon. M panse ke ou a la otè pou reponn. Youvnika eske w ka prezante w bay piblik lan nan 30 segond?
Ohh 30 segond! Wi.

Mwen grandi Gonayiv. Ok Youvnika nap pati avèk premye kesyon Youvnika nan ki zòn ou soti malgre ou sot dil talè a poun pati avèk cho a pi byen pi cool nan ki zòn ou soti Ayiti. Ok
mwen soti komin mwen soti an rele Jean Rabel Ok.
men mwen fèt la belle Mwen grandi Gonayiv. Paske a laj de 12 pou 13 an mwen monte Gonayiv. Paske mwen fè etid klasik mwen Gonayiv. Ok. Talè a ou sot di, m pa tande laj la byen, m si ke gen moun k ap gade yo, ou tèlman ale rapid ki pa tande laj lan byen. Ki laj ou aktris Yovrika? Ok ou byen di mwen son moun ki pale trè rapid si yon moun ap pale ansanm avèm fòk ou mete zòrèy ou byen alekout pou tande lè map pale ok mwen gen 25 an ou gen 25 an ok Youvnika Youvnika nap pati avèk kesyon yo e kisa motivasyon vle di pou ou motivasyon lèm pale de motivasyon e ou konn wè gen anpil moun ki kòmanse yon bagay ki bay vag ou konn jwenn anpil moun ki dekouraje nan yon domèn ou menm ou son Atis, ou s on aktris k ap fè aktyalite nan Chili. Jan m sot di l la, gen anpil moun ki konnen w, gen anpil moun ki gade feyton w, gen anpil moun ki wè w deja sou YouTube. Jodi a, ou pral di nou kisa motivasyon an ye pou ou. Kòmsi, kisa k te pouse w antre nan sinematik ayisyèn nan? Ok, motivasyon, lè ou pale de motivasyon, m ap pran yon egzanp sou tèt mwen.
Premyèman, m s on moun, m s on jèn aktris, kòm anpil moun konnen l, 90 pousan nan moun Chili, e pa sèl Chili, gen anpil lòt moun ki konn ekri m nan lòt peyi tou.
E malgre anpil difikilte, anpil brimad, anpil pwoblèm e m konn andire, m konn jwenn nan vi m, e sitou nan domèn atistik lan. Ki pa fasil.
Mwen konn anvi bay vag. Men si m pat motive, m pat gon motivasyon, m pat gon devouman, mwen tap gentan bay vag deja. Se sa m analize ki motivasyon. Ok. Youvne ka si w pat yon aktris kisa w tap ye? Si w pat yon atis kisa w tap ye? Piblik la ta renmen konnen. M ka reponn li nan 2 fason oubyen 3 fason. Ou ka reponn li paske show a se pou ou l ye. Donk gen anpil moun ki kontakte m pou yo patisipe nan show a avan m di nou. Vu ke. Ou te gentan fè Ou te gentan mete m sou menm, mwen menm tou m te gentan kontakte w m di fò m pati fò m pati avè w nan show a. Si w pa t yon aktris, ki sa w t ap ye Yuvnika? Ok.
Premyèman, si m pa t yon aktris, mwen t ap yon polis, yon polisyè m kwè. Ok.
Paske lè mwen te fin fè Reto, mwen te vin al aprann polis. Se yon bagay ke m te renmen anpil. Men. M te vin, lè m te sot enskri, vòlè te pran telefòn mwen Pòtoprens. Ok. Epi, mwen te vin bay Saval. Epi m vin antre Chili. Em, dezyèmman, mwen t ap yon enfimyè. Lè m te rive nan reto, m te renmen sa anpil. Ok. Apre sa, mwen vin bay bal. Si m pa t yon aktris, m t ap de bagay. Ok, Youvnika. Ok, n ap pati. Youvnika, n ap pati avèk kesyon yo. E, Konbyen tan ou genyen isit chili? Pase gen anpil moun ki panse ke chili pa gen moun ladann ou byen chili pa gen atis ou byen aktris pa gen moun kap fè efò pa gen moun kòmsi ki ka fon bagay pozitif ou pral di nou konbyen tan ke ou gen chili e ou pral di nou osi Ki pi gwo desepsyon ou pran nan lakochit? E jodi a m vle w reponn kesyon sa paske m kwè ke gen anpil moun ki ta renmen konnen. Gen anpil moun ki ta renmen fè konesans avèk atis la. Men eske m sipoze reponn kesyon anpil desepsyon? Non, m panse ke, m panse ke non, ou pa toujou reponn, ou ka toujou reponn paske nan lavi chak moun kap viv. kwaze avèk dè difikilte nan lavi l. Chak moun k ap viv gon bagay ki fè yo mal, gon bagay ki make yo. Donk sa k fè m vin avèk kesyon an se paske m konnen li enpe difisil pou pa kwaze avèk kontraryete. Li gen dwa pa sibi. Ou konprann? Ki pi gwo desepsyon oubyen ki pi gwo e kòmsi desepsyon ou pran nan vi w? Pou m kab dirèk konsa.
Mwen apèn konpli 3 zan. nan chili em pi gwo desepsyon mwen pran nan vim e mwen te vin panse se yon defèt li ye pou mwen tou. Fok ou gade kamera.
Ok mwen te panse se yon defèt li ye pou mwen tou mwen te panse lavim fini mwen te panse kem pa tap moun kem bezwen ye a menm sim pa sa san pou san m te panse kem pa tap janm mwen menm yuvnica ankò kem tap antre tèt mwen Em, Out, ane pase mwen tap travay avèk yon blan, epi mwen te lwe yon chanm kay nan yon lòk komin. Epi pandan ke mwen nan kay lan, jou ki te 24 jiyè ane pase, mèt kay lan mete mwen deyò, sou kòb map peye an. Epi sak te vin pi fèm mal nan istwa lan, se paske pandan map travay, li vini nan travay la, li pote tout radyo ban mwen. Lè sa m tèlman kriye bon bon kilè menm san m bay nan je tèlman m kriye pandan ke m ap travay an bann moun waww se pi gwo de mwen menm
ouff. Sa vle di se sa k plis make w? Ou gen anpil? Plis make m. M gen toujou wi men se li k plis make w. Men li k plis make m. Ok. Ou menm k ap gade ti videyo sa m pa konnen kisa ou andire m pa konnen kisa ou pran deja paske nan lavi defwa gen Des hauts et des bas. Wi. E kelkeswa sa wap andire nan viw, ou pa gen le chwa pou kanpe. Ou gen le chwa pou kontinye poukisa Yeah. paske depi le monde est monde, depi lè lavi egziste, li fèt Yeah. pa pwoblèm. Sa vle di Youvnika se li k pi gwo desepsyon pou ou? Wi pi gwo.
Gen Ok anpil men se li k Youvnika. makem. Ok Jiska Youvnika. mentnan. Ok.
Se li menm ki plis makew. Wi.
Sak te pousew antre? nan sinematik ayisyèn. Pase m konnen l pa fasil, dèfwa gen moun k ap travay ki kòmsi pou yo ale nan tounaj, kòmsi se pa yon bagay ki fasil. Ki sa k te pouse w antre nan sinema ayisyèn nan?
O Chili oubyen lè m te ann Ayiti? Pase ke m manke konprann kesyon an. Non, sa pral depan, èske kibò w te kòmanse karyè a? Isit? Non, depi Ayiti. Depi Amerik, kisa k te pouse w antre ladan l? Kèlkeswa, m ap pale, m ap pale global.
Ok, sa k te pouse m antre nan sinema, depi lè m te ti piti,
mwen t ap viv ansanm avèk papa m, m plis grandi avèk papa m ke manman m, men nou te toujou ap fè fèt, bagay ki rele teyat, show de danse, m ap danse, sa k fè m renmen danse anpil, malgre m pa konn danse kounye a. Tout moun ka wè sa. Epi, pandan ke mwen ap danse, danse, danse, mwen vin monte Gonayiv. Epi mwen te gen yon patnè m te zanmi ansanm avèk li. Li tou envite mwen pou m patisipe nan, vin jwe ansanm avè l, men se bagay komedyen nou te konn fè. Yon lè nou ta pral jwe, a ou sa twoup sa te vin kraze. Epi se konsa mwen menm m wè m vin yon aktris, men m pa gen yon vrè rezon ki te pouse m antre nan sinema. Ok, pase m ap gade chanèl YouTube ou pou ou gen plis ke. 10000 moun kap swiv ou si m kapab di l konsa e ou menm kap gade video sa m panse ke nap mete tout enfòmasyon yo anba de manyè aske pou ka al sipòte aktris lan se yon bèl aktris se yon atis ayisyèn e m panse ke gen moun kap tann kòmsi lè w grandi pou yo ba w love la ou konprann men nou menm nou pa fè l konsa donk nou mache vin sou ou de manyè aske kòmsi m pa vle kòmsi se lè w monte pou nap di wi Youvnika m te wè sa pou li non nou menm nou pa fè l konsa nan staff nou an se sak fè ke jodi a. Se yon plezi, se yon lonè pou nou avè w nan Haitian Show. Ou menm k ap gade l tou, ou kapab abòne avèk chanèl la de manyè aske pou w kapab jwenn tout atis ayisyèn k ap viv nan lakou Chili, poukwa pa andeyò de Chili. Sa vle di show sa a li gen pou l rive lwen. Ou kwè sa? Wi, m kwè sa. Ok Youvnika. Si m pa t kwè sa, mwen pa t ap la a. Ya.
Youvnika, n ap, n ap pouse. N ap vanse. N ap vanse avèk kesyon yo. Èske ou kapab di piblik la. Konbyen kob ou fè sou entènèt deja? Sa pral depan de ou menm. Oh non!
M pa fòseman pou m reponn kesyon sa. M pap ka reponn kesyon sa. Non, ok, li pa fòseman pou reponn paske se nan yon entèvyou ou ye. Donk si moun yo ap fè konesans de vizaj lan, fòk yo ka konprann. Ou menm osi k ap gade videyo sa, si w gen pwojè pou fè chanèl youtube ou, donk kous lan li pa fasil. M kapab di w sa dirèkteman li pa fasil. Donk se mete pasyans, motivasyon e m kwè ke yon jou wap rive atenn objetif ke ou vle a. Nan lavi pa gen anyen k fasil. Se pouse, pasyans, motivasyon de manyè aske pou kapab atenn objetif la. Youvnika nap pouse pase jodi an m santi m byen. E ki animal prefere w Youvnika? Animal prefere m?
Wi. Ohh gadon kesyon!

Manman koze yo. Nap antre nap ateri pase se yon bèl fanm ou ye se yon fanm kmnse ki gen anpil dewouman sak m preske gen 2 mwa depi m rekonèt ou donk m wè ou gen anpil detèminasyon ou gen anpil kouraj Youvnika ou genyen 2 segond pou pale avèk piblik la moun kap gade videyo sa yo si tout fwa yon moun ta bezwen patisipe avèw oubyen antre nan team ou an ou gen yon minit pou lanse mesaj la.

Atis se pa yon bagay ki fasil, m sot di sa deja, paske wap flote avèk moun, wap flote avèk gason, wap flote avèk kòmsi tout tip de moun. Èske sa poko rive w kòmsi pandan wap jwe avèk yon moun oubyen yon fanm m pa konnen, kòmsi yon fanm ki file w deja, ki file w deja? Èske sa poko rive w? Paske li pa fasil vrèman, m kapab di l konsa. Dayè ou se yon bèl aktris, ou se yon bèl atis osi si m kapab di l konsa, èske sa poko rive w kòmsi pou yon fanm kòmsi file w? Paske se nan yon show ye, ouvè kòw ou lakay ou. Ok map reponn kesyon an men nan domèn atistik lan nan di mwen nan zanmitay nan chili epi m son moun tou ki pa renmen zanmi m pa gen zanmi fi e sak fè m paka konnen si gen yon fi ki gen yon santiman pou mwen tou sa m pa konnen en men m sonje yon fwa lè m te ayiti pòtoprens m te jwenn yon fi ki te filem atravè de whatsapp

2 segond pou ta fè piblisite sa pase nan show sa pou studio Kendy oubyen JW an ale pase fòk nou bay maestro a kredibilite a paske se yon nèg ki gen anpil kouraj se yon nèg ki gen anpil fòs donk ou menm kap viv chili tande aktris lan ki pral pran yon ti motivasyon de studio a. Emm. Pase ou pase ladann ou wè koman travay la fèt. Yeah m konnen sa.
Tout zanmi m yo, tout fanmi m yo, tout fanatik mwen yo ki pwal gade show sa, ki pwal tande show sa. Ok. Nou konnen depi nou wè Youvnika nan yon bagay se afè bon, se bon bagay. Bon m ap mande chak grenn moun ki Chili si ou ta renmen fon bèl foto shoot, nenpòt okazyon, maryaj, just ekri nan Facebook oswa Instagram. Je double pen studio vin pran chout paw la cheri tout foto nou wèm fè nou wèm clean se la li ye pa gen lòt on sèl la nan cheri. Ok Youdika donk nou fè piblisite a pase paske se studio nou se show nou An ekskize tou ekskize wi an menm tan tou mwen se nouvèl anbasadris studio an nou konnen sa sitou moun kap swiv mwen yo. Ok m konnen w pa tap bliye sa m konprann Youvnika ki koulè preferew. Pase m panse ke chak moun kap viv gen yon koulè prefere. Komsi ki koulè lè w mete l ou santi w yon ti jan plis alèz? Ahh koulè prefere, banm banm yon de twa segonn pou m reflechi koulè prefere m. Pase ke m gen anpil koulè ke mwen renmen. Koulè ki plis rive sou mwen. Fò w gade kamera a. Wi, ehh, ahh, Jon abriko. Jun abricot selman se li menm selman. M gen anpil lot kem renmen men sa rive sou mwen anpil. Ok m baw kredibilite a kom se pou w di yon lot apre jun abricot. Jun abricot blan lem mete yo fem byen nwa tou fem byen eh maron fem byen. Ok ok yo vle ka.
Nap pati avèk kesyon yo. Ok.
Youvnika, e kesyon sa ke m te kite l pou ou an dènye? Piga e kesyon pyèj tou non. Non, m pa kwè ke l ap yon kesyon pyèj paske show sa depi ou vin ladan l tout bagay posib. Pase si ou son atis, anpil moun kap gade ou pa konnen kiyès ou ye. Yo pa konn laj ou, yo pa konn koulè prefere ou, yo pa konn kote ou sòti, yo pa konn pyès enfòmasyon de ou. Sèlman yap gade ou. Se sak fè jodi a. Nou patisipe avèk ou nan show a pou tout fanatik yo wè kiyès ki Youvnica ou kapab al gade chanèl youtube li a nou sot di sa talè a nap kite tout enfòmasyon yo anba a pou ou nan nap kite link lan pou ou anba a pou pase al bal love la kòmsi m sot di sa ankò yn fwa se pa lè moun nan kòmsi rive nan rive atenn sa kel bezwen an pou ap di wi se atis la mwen nan pa fè sa donk m konnen ke gen anpil moun kòmsi yap tann ou se lè w monte men nou menm nou pa fè konsa m sot di sa deja. E konsa genyen tou kap tann se lè w mouri tou. Se lè w mouri.
Youvnika kesyon sa m te kite la ba nèt m panse ke wap ka reponn li anpil moun konn kiyès ki Jeff Wawa anpil moun konn kiyès yon nèg ki fè anpil aktyalite. Men m pa wè Jeff bezwen pale nan show an. Non bon sa vle di si Sim prezantew nan cho a fòm chèche tout ti enfòmasyon tout ti bagay de manye aske kòmsi pou piblik la wè sa kap fèt la e youvnika ki relasyon ke ou te gen avèk Jeff 3 wan donk kesyon sa m swete kew reponn li paske male trè lwen poum jwenn kesyon sa wap reponn piblik la.

Jèm just te, bon m pa konsidere sa yon zanmi. M ap reponn kesyon an avan m ap reponn li. Jeff 3 wa m pa t konsidere sa yon zanmi. Paske ou fè video avè l?
M te jis yon lè, kiyès ki te rive sou lòt? M plis kwè se mwen menm. Pase ke m wè se yon jèn aktè, li gen anpil talan, li gen devouman, li gen volonte. So. Epi li se yon pèsonaj piblik mwen li gen yon zye sou li depi kem fin jwenn ansanm avèk li m panse kisam bezwen map al jwenn avè li kanmèm. Pou sa sèlman ou te jwe avèl?
Wi epi yon bon jou ke mwen te ekri li nan Facebook m kwè li te reponn mwen epi nou wè yon sèl fwa men nou pat nan yon twòp relasyon zanmitay ki twò atache. Sa vle di sa moun yo ap di a e pa vre? Non m jis fin jwe ansanm avèl yon fwa epi m pa janm tandel ankò nou pa pale jiska mentnan. Jis kounye a. Yes.
Donk ou demanti tout moun kap di ke ou menm avèk Jeff nou te nan yon relasyon. Non ou konnen piblik la renmen voye monte. Ok. Depi yo wè, sitou nou konnen sistèm ayisyen an, nou konnen sa. Si. Depi ke yo atache ansanm avè yon gason, ou konnen ke yo toujou di w fi pa zanmi avèk gason tout sa, yo toujou ap voye monte men se pa yon bagay reyèl. Se yon bagay reyèl. Non li pa yon reyalite.
San pou san verite.
Verite.
Ok. Mwen m se yon moun ki renmen bay verite ke manti. Ok. Sa vle di. Si yon moun, yo te diw oubyen sa te nan may ou ke Youvnika te gen yon relasyon avèk Jeff 3 wa dezòmè manti pou kisa paske men Youvnika avèk nou la m panse ke sil te sa m panse l tap dil pa vre ou panse l tap dil ok
ok show sa. Li prezante pa Jackson Jean, kameramann ki se Kendy. Se yon maestro. Haitian show. Haitian show.
Sa vle di se yon maestro ki fè tout bagay. Yes. So, menm si w pa, menm si w wè l, kòm si, li pa gwo nèg, men li gen bagay anndan tèt li. Sa vle di, ou menm k ap gade videyo sa a, si tout fwa ou ta bezwen fè foto, pa neglije ekri nou. N ap kite tout enfòmasyon yo pou ou anba videyo a. Ak nimewo telefòn nan tou. Avèk nimewo telefòn nan. Paske, m swete ke Ou menm kap gade video sa ankò yn fwa ou kapab tcheke nou kont nap kite tout enfòmasyon youvnika e siw gen yon dènye mo ou tap di viv lè kisal tap ye? Humm
ok map ba w ton ti konsèy pou jèn mwen yo kap swiv mwen paske m gen anpil ti jèn kap swiv mwen
humm e sitou jèn ki an ayiti yo sa map di nou Kwè nan edikasyon, kwè nan lekòl. Koute paran yo lè yo pale ansanm avèk nou. Epi, sispann mache nan pwogram chak sekond, chak semèn. M pa di nou pa fè pwogram, men mete bagay plis nan kran nan. Rechi tou, yon lè ou gen dwa kite ann Ayiti, sa ou te aprann yo kapab sèvi ou nan lòt peyi pa w. Èske nou konprann? E m ap di nou sa, nenpòt obstak ki ta vin kanpe anfas ou, pa pè afwonte. toujou ap fwape. Paske si w bezwen atenn avèk rèv ou, objektif ou, fòk ou pa pè, epi fòk ou travay, fòk wè nan lekòl, si w pa kwè nan sa w pap ka rive. Ebyen jèn mwen yo, kontinye etidye, mwen renmen nou. Ok Youvnika, m poko ka kite w ale Youvnika, e byen ke n ap prese pou n fini avèk cho a, paske mwen pa vle fè cho a twò cho, ou konprann. E Youvnika, si gon atis ayisyen k ap viv, ayisyen oubyen ayisyèn k ap viv nan Lakou Chili, Dok ki ta renmen patisipe nan show sa eske ou ka eske ou ka dil koman ou wè show a. Ok em ka di 2 medam? Fanm ou byen fanm oubyen gason? Fanm oubyen gason pase pa di m pa vle w pale an favè de nou menm wap just pale de ou menm. De mwen menm pase m gen moun kem renmen tou. An ale an ale. Ok am pou gason kem ta renmen pou patisipe nan show a kem ta renmen wè tou kem renmen m pa wè nan chili. Ok.
Ni atis atis chili ki non pou medam gen de demwazèl kem renmen anpil menm si kem pa rive sou yo mpa di yo sa men mrenmen yo anpil premye an e son demwazèl tou ki gen anpil kouraj tou e m swiv li anpil ki se Archita mwen kwè mpa konnen si gon lòt non Archita mpa konnen sinyati Archita oficial depi ke ou di Archita nan chili tou m panse yap konnen mrenmen l anpil mrenmen l pou fòs li pou moun li ye an. Son moun te ka di ke menm jan ansanm avèk lòt medam yo tap goumen. Pase m swiv avèk yon moun li te nan bif. M wè son moun ki trè respektyez, ki trè trankil, ki nan yon lòt mond. Moun m te panse l te ye avan se pa konsa. Sa vle di ou ta renmen, ou ta renmen wè l nan show sa? M ta renmen l patisipe nan show sa. E pi dezyèm demwazèl lan, demwazèl lan, ekskize mwen, ke la sè Dala.

Donk se yon show. Kòm si, kèlkeswa kote ou ye a, kèlkeswa, depi ou vle patisipe nan show a, ekri nou anba videyo sa. San pwoblèm. San pwoblèm, n ap rive sou ou. Si w pa ka vini, w ap pase pa telefòn.
Show sa fèt pou ou. M panse ke nou an tou defini tèt li, Haitian Show. Haitian Show. Youvnika, ou gen 30 segond. Pou fè yon ti piblisite pou show a. Non son atis ou ye sa vle di ou konprann? Son atis ou ye. Son atis ou ye. Ok. Tout secret. Emm sa map di piblik la ankò, tout fanatik mwen yo, fanatik malad yo, moun ki renmen m anpil. Pase m konnen gen anpil moun ki renmen m, gen moun menm ke Youmnika m renmen w menm non m yo defòme yo Venika, Nika, yo banm tout non. Ki renmen m anpil. Mezanmi sa map di nou. Nou konnen nan chili. Mwen menm se yon sèl la m konnen. Ki se Jackson, Motivation et Jeune Joe. Et Jeune Joe. M pa bezwen fè twòp pleonas. Di yo abòne. Se la pou la. Di yo abòne a chanèl la. Abòne avèk chanèl la.
Oh. Oh ekskize mwen tou m ta bliye di sa. Abòne avèk chanèl la. Mwen kwè non an se Jackson Motivation pa vre? Yeah, yeah. Sou non sa yo te bon. Mezanmi si ke ou renmen m vre. Ou di ou renmen m. Ebyen ba li grenn abòne a pou mwen. M panse l ap fè m byen.
M panse sa.
E m konte sou yo. Ok. Pase se yo k fè m rive a 10000 moun. Se yo k fè m moun mwen ye a. Y ap rive kanmenm. Ok show a rive nan fen. E lè nou vini tou m ta renmen nou kite yon grenn kòmantè pou nou di Youvnika. Map fyè de sa. Ok Youvnika.
Youvnika m panse ke show a rive nan fen. Nan fen. E son plezi pou nou pou n te prezante ou nan show a. Son lonè pou nou. Donk nou pa prale san n pa remèsye kameramann nou ki se Kendy. Ok. Donk son nèg kap fè yon bèl travay. E m panse ke nap kwaze nan yon lòt. Show kap pi cho ke sa? Byen panse sa.
Pase ke show a se pou mwen li ye nenpot lè ou envitem pap gen pwoblem map la. Wap la? Yes.
Ya m panse ke. M fèw kredi an. Ya ya mèsi. M panse ke nou rive nan fen nou e nap jwenn nan yon lot video anko. Mèsi. Sa map di nou piblik lan mèsi mwen te kontan patisipe nan Haitian show. Ou menm si w ta renmen show menm jan avèm janm cho a vini la. Mezanmi sa map di nou anko vin pran foto la. Mèsi ansanm avèk chak grenn moun ki tap gade video sa ki ap tande video sa tou. M panse ke nap konprann. Mèsi ansanm avèk Kendy ki te kanpe dèyè kamera ki se JW Studio. Mèsi ansanm avèk Jackson ki te envite mwen nan show a. Mwen renmen nou anpil.
Bye.
Ciao.